Vous êtes à l'écoute de Tata Infusion.
Nou gen yon emisyon ki bwen prepare pou nou kote nou pal pale de an lang kreyòl la. Emisyon se Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann. Vous êtes à l'écoute de Tata Infusion.

An pou kreyòl pale, kreyòl konprann. An n ap eskize tout moun ki te sonje premye videyo ke nou te mete sou rezo a, kote n te bay yon ide ke cho sa a ta pwal konsantre sou lang kreyòl la epi enpòtans li, kòman nou ka pale l pi byen, epi kòman nou kapab fyè lè n ap pale li. Men, te gen, nan wout la, te gen yon evenman ki te fwape nou anpil. E se te koup di mond lan, nou te pran woulib sou li sou 2 semèn. Epi kounye a, n ap retounen nan sous la pou nou mete cho a nan jan ke nou te vle mete l la. E n ap di tout moun silvouplè, kontinye abòne, kontinye voye kòmantè, kontinye ba nou ide kisa n renmen, kisa n pa renmen, pou n ka fè emisyon an pi byen pou nou. N ap fè nou konnen tou, lè ou bay kòmantè, lè w ekri kòmantè, li fè kè nou kontan e nou kapab dyaloge pi byen. E se konsa ke youn avèk lòt kapab met men ansanm pou nou fè vizyon ke nou genyen pou kominote ayisyèn nan konprann enpòtans lang kreyòl la. Youn nan bagay ke ki ban m anpil pwoblèm, se ke, m te di sa deja, ou pa ka di, ou pa ka montre Ayisyen pale kreyòl. Paske Ayisyen konn pale kreyòl. Ayisyen konn li kreyòl. Men pwoblèm ki genyen, yo pa ekri l jan ke lòt nasyon yo fè l. M ap ba w egzanp. Nou gen yon tandans pou nou ekri kreyòl la jan nou vle. Gen anpakèt mo m wè moun ap ekri, m mande kòman yo fè ekri l konsa? Èske se règ yo ke nou pa suiv ousinon kòm kreyòl se yon lang fonetik, jan l sonnen nan zòrèy nou se konsa ke nou santi ke n ka ekri li? E si se manti m ap fè, m ta mande tout moun k al legliz, espesyalman legliz pwotestan, gade mo yo nan pati vèsyon kreyòl yo pou mande èske li pa merite chanje. E m konnen ke gen dènye dizan sa yo gen pakèt efò k fèt pou yo ranje erè ki te fèt avan yo. Tankou ou gen mo tankou mwen An gen kote w wè l ekri MOUIN, M-O-U-I-N, e jodi a ou mete l byen senp, se M-W-E-N. E gen yon pakèt mo ki ekri, an nou mande an èske moun yo panse ke lè y ap ekri l la, yo pa gen yon règ pou yo suiv? E si se manti m ap fè? Gade yon cho k ap fèt, kote moun ap ekri anba live la, anba emisyon k ap fè an dirèk la, w ap wè chak moun ekri afè pa yo. Majorite moun pa ekri menm jan e li pa ka fèt konsa. M pa kwè gen yon lang ki genyen moun ekri yo, moun ekri li jan l vle, jan yo vle. Li pa fè sans. So, se sa k fè emisyon sa a, nou pral pete atansyon. Pi devan, nou pral wè mo yo epi mo yo pral esplike nou kòman fè lontan se konsa n te ekri bezwen Epi jiska jodi a kòman nou ekri li. M konnen ke nan epòk 70, 80, nou te pale franse plis, epi son yo ki nan tèt nou yo te toujou rete, men gen de mo lè w vire li an kreyòl, li pa gen menm son an. Like IN pa jan ke EN nan pwononse. So se sa k fè si w ap pale de zen avèk zin, fò w konn kòman ke si w ekri li z-i-n avèk z-e-n ou pa ka pwononse l menm jan. So se sa k fè n ap vini avèk mo yo pou nou wè yo. Epi pou nou ka di nou ki mo ki ba w plis pwoblèm lè w ap ekri l. Ki mo w ap chache ou pa ka di l. Menm jan byenveni. M ta renmen yon mo kreyòl ki vle di byenveni. Nou menm nou di byenvini men m santi ke gen yon mo ki pi byen ke nou kapab itilize. E sa pou l fèt, jan pou l fèt la, fò nou tout ka respekte règ yo. Lè yo mande nou, lè se konsa ou ekri yon mo, ou pa ka leve w al ekri l menm jan ou vle. Si se sa, si w al fè yon, w al ekri yon paragraf an angle, ou pa ka mete mo yo jan w santi yo, jan w wè l la. Ou sipoze ekri l jan l ye a. Ok? So, fò nou fè atansyon avèk erè sa. Nou gen dwa fè li epi nou pa rekonèt. Sonje lontan lè w piti w ap chante legliz, mo yo mal ekri, men li pa ba w pwoblèm paske sa pa t, ou pa t enkyete de bagay sa yo. Ou senpleman panse ke se konsa l ekri, se konsa l sonnen epi jodi a lè w vin gran ou di kòman fè m te pran mo sa epi e konsa m pwononse li. E jodi a yo pa gen mo, si w ekri li menm jan moun te konn ekri l an 70, w ap wè ke li pa gen menm pwononsyasyon. Se sa k fè n ap fè yon pakèt efò pou nou edike sosyete a, pou nou edike menm moun ann Ayiti pou fè yo konnen ke ki sa n ap fè ak sa. E nou ka di nou tou nan kòmantè a ki mo an kreyòl ki ba w pi gwo pwoblèm. Tankou pwodui, kòman gen moun se pwodi, ok. Gen yon pakèt mo ke n ap ekri, menm jan ke yo ekri a, li ba nou pwoblèm. M konnen lang nan Gen ti pwoblèm tankou la ou pran se avèk ka. Si w ap pale kreyòl kounye a, e tankou se pa egzis, an pa egziste ankò. Pase prèske tout bagay ki ka, se pa, se ka nou itilize. Epi gen lòt mo ki bay pwoblèm. Gen ji, gen je, ok, gen è, gen double ve. Se lè ap ekri Roche ki eske wap ekri l avèk W oswa R. So nou pral kòmanse an ba nou fraz, nou pral kòmanse ba nou paragraf epi nou pral tradui l pou nou pou nou kapab wè egzakteman sa ke m ap pale avèk nou. Tankou mwen di nou talè a, si w panse e manti m ap ba w, gade lè y ap fè live, wè moun ap fè kòmantè, gad konbyen mo ki ekri jan moun nan vle. Se rarement ou wè ke mo yo komanse ap inifòm. Sèl bagay m ka bay kredi tankou la mwen kounye a MWEN majorite moun se konsa ke yo ekri l. Men gen moun ki grandi avèk MOIN or MOUIN ki toujou ap ekri li men bagay yo pa ka fèt konsa. Paske lè lang lan evolye kounye a vin gen règ ke n ap adapte la na mande pou tout moun swiv yo. E sa pral ede nou tou pou nou kapab dyaloge avèk kominote a, dyaloge avèk fanmi nou. Paske ou pa ka voye yon timoun lekòl, l ap aprann angle, epi li menm lè l vin lakay li, l ap ekri yon bagay an kreyòl oswa li wè yon tonton l ekri l yon jan, papa l ekri l yon jan, kouzen l ekri l yon lòt jan, sè l ekri l yon lòt jan, kounye a l ap vin twouble, l ap panse ke lang nan pa gen fòm. Se pa vre. Lang nan gen anpakèt fanm se moun, anpakèt règ, se nou menm ki sipoze konnen ke fòk nou swiv yo. E gen mo kounye a ki bay moun anpil pwoblèm. E si yon moun gen yon mo an kreyòl yo gen pwoblèm avèk li, ekri l nan seksyon kòmantè epi nou menm tou nou kapab adrese mo yo avèk ou. M pa konn ki mo, tankou m te di, ki ba w pwoblèm men m kwè ke Gen anpil moun ki gen mo lè y ap ekri, yo pa kapab osinon yo ekri l jan yo vle. Se petèt sa k kòz sa. Epi youn nan pwoblèm ki fè sa, m konnen yo fè gwo efò ann Ayiti, men gen anpil moun ki pa t janm pase lekòl pou yo aprann kreyòl. Se kounye a, si tèlman kreyòl evolye, ou wè ke y ap fè gwo efò, men lè w kòmanse wè ke jan n ap ekri l la, fò w wè ke gen yon pwoblèm. e se pwoblèm sa nou vle adrese nan Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann. N ap mande tout moun k ap koute nou la, èske nou panse ke nou ka li yon liv an kreyòl sèlman epi pou n pa mande tradiksyon nan yon lòt lang? E lè sa, lè w kapab ekri oswa li yon liv an kreyòl san ke w pa bezwen yon lòt lang pou tradui pou wè ke o men sa sa vle di, se lè sa w ap wè ke Estrikti a kòmanse mete an aplikasyon. E n ap vin devan w avèk yon pakèt egzanp, men se pa pou di yon bagay ke n ap di w jodi a epi demen ou pral konprann li, men se ansanm nou pral wè ke si nou kapab mete aksan avèk pwoblèm ki egziste nan mo oswa jan ke n ap ede ekri mo yo jan nou vle. Tankou m te di nou, nou pale kreyòl, nou li kreyòl, men li lè ke pou nou ekri l. Li vin pi fasil kounye a akoz de yon pakèt aparèy osinon yon pakèt site osinon yon pakèt translating site ke nou kapab tradui tankou Google Translate avèk yon pakèt lòt ki yon site ke, e pa pou di w site non, ke yo itilize pou yo kapab tradui yo e ou kapab wè gwo efò ki fèt. Men an menm tan, si w pa konn pale kreyòl, gen yon pakèt mo ki tradui ki ka ba w pwoblèm. E gen defwa w ap pale anglè, anmwe moun nan di w konsa ke pran san w. Ou pa ka di yon Ameriken take your blood. Fò w gade l nan kontèks la pou konnen ke se take it easy, take your time, ok? So se sa k fè ke n ap mande tout moun, silvouplè, peye atansyon pou w wè ke jan w ap ekri Curl la pou w poze tèt ou yon kesyon, èske pa gen erè ki fèt? E lè w fè sa, w ap kapab jwenn erè a pou w korije l pou lòt jenerasyon an. Pase mwen konnen nou fè yon tranzisyon de franse a kreyòl san ke nou pa swiv règ yo. Kounye a, tout moun gaye pou yo fè l jan yo vle. Osinon, lè y ap ekri yon fraz, osinon si y ap ekri yon paragraf, yo pa mete yon pwen, yo pa mete yon vigil. Yo jis ekri l de kòmansman jiskaske yo fini. Ou pa ka fè sa nan lòt lang yo. So se sak fè nou pral met aksan sou pwoblèm sa pou nou ka konprann ke kreyòl la bezwen estrikti lè nap ekri l. Se pa lè nap pale l pase nou konn pale l. E pa lè nap li l pase nou konn li l. Men kounye a nou vle fè yon travay ki trè trè trè enpòtan pou nou li l, pou nou ekri li Inifòm. Ki vle di, si w an Ayiti, w ap ekri mwen menm jan. Ou an Frans, ou ekri li menm jan. Ou an Afrik, ou ekri l menm jan. Ou Kanada, ou ekri l menm jan. Nenpòt a kote Ayisyen an ye, pou l respekte ke gen yon règ, e kreyòl la dwe striktire nan domèn ekri. E se lè w ekri lang nan, se lè sa a w ap wè l devlope plis. Paske se nan ekriti, nan fè bagay sa yo, nan ekri pyès, nan ekri chante, gen yon pakèt lyrics ki bèl anpil, anpil, anpil, anpil. Epi lè w gade li, ou wè bote lang nan. E lè w ap pale l, se youn. Men lè w ekri l, s on w lòt. Se sa k fè n ap di nou, nan Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann, nou pral vini avèk anpil egzanp, nou pral met anpil egzanp sou tablo e n ap mande patisipasyon moun yo. Epitou, fò nou gade ke si m ekri l on jan, m panse l bon. Ou ekri l on lòt jan, ou panse l bon, sa vle di ke gen yon erè. Fò nou chita gade pou nou wè kisa ki pi bon pou nou aksepte li. E depatman Edikasyon nasyonal la dwe antre nan domèn sa a pou yo fè konnen ke nou pa kapab leve epi pou n ekri ba yo jan nou vle. Fòk gen yon estrikti, gen yon standa ki sipoze egziste ki pwal ede nou. Tankou m ba nou egzanp, gade Bib Kreyòl Ayisyen an, gade Chandesperans yo, gade an pakèt lòt moun k ap ekri l, wè si se manti m ap ba nou. So n ap rive nan yon moman pou nou sonnen lanbi sa a, pou nou fè moun yo konnen, espesyalman nan moman kote Ayiti pral klere sou mond lan akoz de koup di mond sa a, pou nou kapab wè ke lè n ap ekri, pou nou ekri avèk yon tandans kote si se konsa nou ekri li isit la, fò lòt bò a l ekri menm jan, se pa jan nou vle pou, gen de kote Ou ka pwononse l diferan. Gen de mo, ou di nan tèl zòn ann Ayiti, li gen dwa sonnen yon lòt kote, men pa yon lòt jan. Men pa de konsa m ap pale w. M ap fè nou konprann ke nou pral etabli, lè nou retounen lòt semèn, nou pral ba w egzakteman kòman tèl mo ekri e poukisa ke se konsa pou w ekri li, e si ke ou pa dakò, se nòmal pou nou chita, pou nou kapab dyaloge, pou nou wè kote fot la ye. Nou pa nou pa travay pou depatman edikasyon, nou pa ka e pa senpleman depatman edikasyon nasyonal non, men nou pa gen okenn efò, okenn mato nou pral frape nan tèt moun pou nou di yo men se konsa pou w ekri li, men Si nou gade jan ke nou wè moun ap ekri lang nou an, lang nou renmen, lang nou pale byen an, n ap wè gen yon dezòd nou dwe korije. Se konsa nou wè li nan Kreyòl Pale Kreyòl Konprann. E mwen te di sa, m pa konnen si mo a, apèl la lanse sou rezo a, nou gen tandans chanje li oswa nou vle chanje li ant Kreyòl pale, Ayisyen konprann, ou sinon kenbe li, Kreyòl pale, Kreyòl konprann. W a fè nou konnen ki vèzyon ou pi renmen epi n ap travay ansanm pou nou kapab chwazi youn nan yo pou nou avanse. Si n ap avanse, tankou m di w, avèk Kreyòl pale, Kreyòl konprann, m pa gen pwoblèm. Si nou vle chanje li avèk Kreyòl pale, Ayisyen konprann, m pa gen pwoblèm. Men se mwen menm ki mete l devan nou, m te pale sa avèk kòlèg mwen, epi m ap di, m ap mande piblik la si yo kapab ede nou jwenn yon konsansis pou nou wè kiyès ki pi bèl e n a fè n konnen. E tankou m di nou, koze sa a li chè avèk mwen anpil, paske m te detekte pwoblèm sa a depi an 90, E m sonje m te pale avèk, m pa sonje si se non l sa, Jean Claude Martineau, se yon Ayisyen ki renome anpil, ki gen yon vwa ki ki trè, trè pozitif, bèl. Lè l pale, ou santi ke kreyòl la se yon, lang kreyòl la se yon lang ki spesyal. E m te poze l kesyon sa a. Se yon bagay, m pa fin sonje sa l te di m, men m Si memwa m pa koup m sonje ke l te pale m ke se yon faktè de tan, gen yon lè k ap rive tout moun ap vin pran konsyans pou yo fè jan yo sipoze fè l lan. Men, si w gade byen depi a 90 a jodi an, bagay yo gen gwo efò ki fèt men m ta renmen ke lè ke nou ekri, menm jan lè nou al nan yon diksyonè nou chache kòman yon mo ekri, lè n ap ekri pou moun pa ekri sa yo vle, jan yo vle, lè yo vle, li pa fè sans. So, li lè ke pou nou avanse l plis nan pale, avanse l plis nan li pou n avanse li nan ekri. E se ekri a ki pral baz devlopman an. Se ekri a k pral pèmèt ke w kapab voye yon lèt ba yon moun, epi moun nan voye yon lèt ba yon lòt moun, epi mo yo rete inifòm. Nou pa kapab leve pou nou fè sa nou vle avèk lang nan, pase chak lang, chak nasyon gen yon estrikti ke yo mete E se pa pou di w kreyòl la pa gen estrikti non, men nou bezwen moun k ap ekri l yo, fò yo aksepte l. Ok? Tankou la m ka ba w egzanp, lontan yo te konn di ou ap, kounye a yo di w ap. Sa vle di ke de mo, gen moun ki melanje ansanm, yo pa mete okenn aksan ki pou separe mo yo. So se sa k fè n ap di nou ke gen ti dezòd k ap fèt, oswa gwo dezòd k ap fèt, nou genyen pou nou ranje li. E n ap mande nou pou nou reflechi, pou nou tande sa m di a e pou nou wè ke èske gon ti verite nan sa. Si nou pa dakò, se nòmal, paske tankou moun yo di an anglè, It's ok to agree to disagree, pa gen pwoblèm, paske ou gen dwa pa dakò avèk yon bagay mwen di w, men si se yon verite li ye, fòk ou kapab aksepte li. Nou pral retounen nan sous nou. Nou pral retounen met kreyòl la devan. Nou pral retounen paske nou jwenn yon opòtinite kote Ayisyen yo ap chofe, yo kontan, yo fyè. Men lè n ap ekri, m ta renmen ke nou ekri mo yo menm jan. Nou pa ka ekri yon sèl mo epi pou mwen menm m wè se konsa l ekri, lòt moun nan di se konsa l ekri. Dezòd sa a, li mande pou l fini. Li lè pou l fini. Li lè pou nou mete estrikti nan lang nan e li lè ke pou nou avanse pou nou pa fè bagay pou kont nou pou nou pa di se konsa m ekri l non se konsa l sipoze ekri menm an anglè gen de mo ou pa dakò avèk li men w oblije aksepte li paske se konsa li ye nan diksyonè a men nou menm gen moun ki di konsa ke se kreyòl depi ayisyen pale kreyòl fò w konprann m ap ekri l jan m vle li pa ka fèt konsa. ok ou paka pran apre dimanch ou di se madi l ye sa w pral fè a lendi se konsa m santi mwen lè m wè moun ap ekri jan yo vle li pa fè sans ok m ap ba nou plis egzanp lòt semèn epi pou nou kapab wè egzakteman sa m ap pale nou an e nou pa menm bezwen tann lòt semèn Just gade kòmantè moun ap fè si se sou tiktok ou swa se youtube wap wè ke eske ou pa wè moun yo ekril jan yo vle lè yo vle an si yo vle li pa fè sans ok so se sak fè nou vin la aswè a pou nou lanse yon apèl pou nou di nou ke pè atansyon pou wè ke eske ou wè pwoblèm sa kem wè a epi kòman kem kapab korije li Nou pa ka korije l ak pale pase Ayisyen pa gen pwoblèm pale kreyòl. Nou pa ka korije l ak li, nou pa gen pwoblèm li l. Sèl pwoblèm ki gen lè n ap li l, ou ka wè moun nan fè anpil fot, li si tèlman s on lang ki rapid, pandan w ap li, epi w kòmanse depase mo a, kounye a w ap retounen So nou bezwen gen yon rhythm, nou bezwen gen yon jan ke lè n ap li pou nou tann, pou nou gade mo a, pou nou wè ke ki mo n pral pwononse, epi pou n ale avèk yon ton ki pèmèt ke sa ki devan nou an, se sa nou li pou n pa gen tan ap sote, e sa rive anpil lè w wè moun ap li epi yo sote mo a. Pase gon vitès ki genyen nan kreyòl la, lè w ap pale li avèk lè w ap li li, gon jan ke pou w marye yo ansanm pou dezòd sa pa repete. Se te frè w, Edwige Nunez ki t ap pale nou aswè a de yon ti pwoblèm ke ki la depi lontan e m panse li lè pou nou fini avèk sa epi li fasil pou rezoud li. Pase gen diksyonè deja e si gen diksyonè deja sa vle di ke mo k nan diksyonè yo fò yo ekri byen. Yo pa ka ekri menm jan ke map di a jan moun nan vle. E si gon erè ki fèt, fò ke yo di li epi pou yo fè koreksyon an. E jodi a l pi fasil pou fè koreksyon paske si m gon diksyonè nan menm epi sa m ekri a pa bon, m gen dwa al nan entenèt la epi pandan map pale avèk ou epi m ba w egzanp la epi l tou rezoud sou ekran men nan diksyonè a l gentan pa ekri byen menm. So sa vle di ke son lòt edisyon pou yo al fè pou yo fè koreksyon an. So n ap mande yon rapèl pou nou retounen avèk konsyans nou, pou nou wè ke li enpòtan pou nou retounen an pou nou respekte ekri lang nan, paske gen yon ti pwoblèm nan jan ke nou ekri mo yo, men pa gen okenn pwoblèm jan nou pale avèk jan nou li l. Merci pou atansyon nou e pa bliye abone an sipote group la pataje li fè konnen ke son emisyon ki la pou ede nou respekte lang nan epi pou nou di merci avek Tacar Air Fusion ki ba nou espas la ki pèmèt nou kapab promote li men m renmen ke lè kominote a dyaloge map di tout moun ki gade emisyon an merci paske m wè nou fè anpil efò nou gade li Men kounye a m bezwen ke nou fè kòmantè, nou pale avèk nou, pou nou kapab dyaloge ansanm, pou nou avanse ansanm, pase m pa vle rive pou kont mwen, e m pa vle rive san nou, oswa nou rive san mwen, ann fè travay lan ansanm, pou nou kapab mete estrikti nan lang nan. Mèsi. N ap tande Taka Infusion.

Vous êtes à l'écoute de Tata Infusion.
Nou gen yon emisyon ki bwen prepare pou nou kote nou pral pale de an lang kreyòl la. Emisyon se Kreyòl Pale, Kreyòl Konprann. Vous êtes à l'écoute de Tata Infusion.